Men si w byen itilize l, li ka retire w nan chemen pèdisyon. Fè moun mal se yon kondenasyon fatal. Ann sispann viv san rival, pa fè sa ki sal pou yo pa mennen w nan tribinal, jije w tankou yon kriminal. Jodi a nou prale Las Américas. Jodi a n ap envite w tou nou gen yon nouvo segman andedan emisyon sa a, kote w ka pral jwenn chans pou w jwenn minit pou w mete kat sou telefòn ou chak vandredi. Men fòk ou gade videyo a jiska lafen. Pa bliye. Patajel pou tout moun kapab jwenn chans la. Pa manje ou menm sèl ok. Ann swiv mwen. Las Americas li ye kote gen anpil touris ayisyen se la nou pral la. Lè nap gade la a mè a tou pre a la a na pral fè sa. Anpil pakou na pral fè la. Men fòk nou swiv mwen pou nou wè bèl bagay sa yo. Si nap gade la nou kapab wè mè a e si nou pap gade tou nou ka wè ti yo few dèyè kamera a konprann son bagay konsa nou pral las amelikas kote gen anpil ayisyen anpil ayisyen anpil gwo biznis ayisyen bon las amelikas la nou pwomèt li nap fèl anpil vizit paske zòn sa tèlman gran tèlman gen aktivite non sèl jou nou pap kapab fè tout sa nou ta gen poun fè yo ebyen mezanmi ann swiv mwen ann ale paske nou pa gen tan a pèdi. Si nou wè mè a parèt konsa yon ti jan blanch, se solèy la k twò cho. Men kanmenm, m kwè nou wè tout bagay. Ann swiv mwen, ann swiv mwen, ann swiv mwen.

Ki lè ou sot Ayiti e ki kote ou soti an Ayiti? Mwen menm m se nèg alò m se nèg andeyò nan pwovens Gonayiv men m leve Pòtoprens. epi m vin isit depi 2007. Ok.
Madmwazèl, m gen 2, 3 kesyon pou ou tou. Èske ou kapab di m, tout kantite imigran ayisyen yo ki antre nan peyi sa, gouvènman nou an gen fot, li gen pou l wè nan sa? Bon, an reyalite l gen pou l wè, paske si w gen yon peyi, se peyi w ap fè. M pa kwè pou ta gen. Tout kantite imigran sa yo nan lòt peyi, m panse si l te pran responsablite l, tout moun, tout moun sa yo pa t ap pati. Pafwa nou toujou tande dominiken yo ap kriye, yo ede ayisyen anpil. Eske nan zye pa w wè yo ede nou tout bon vre? Yo ede nou, nou ede yo tanbyen. Nan kisa nou ede yo?
O, imajine w, kantite manje nou menm n ap achte nan men yo. S on èd li ye. S on èd li ye.
Nou konprann? Se sa, nou ede nou pa konprann, nou ede yo. Fè yon ti pwoche pi pre.
M gen yon kesyon pou nou toulède a. Nou chak ap reponn nan fason pa nou. Si w ta jwenn premye minis ayisyen an isit, li ba w yon opòtinite pou w mande l twa èd imigran ayisyen yo plis bezwen nan peyi a, ki sa l t ap ye? Premye bagay, pou ayisyen yo sispann soufri pou papye. Sèti, dèfwa moun nan li ilegal se pa paske li ta vle ilegal, e paske yo pa ofri l papye. Lè l al fè yon papye oubyen yon paspò, kenenpòt sa l ye a yo pa janm ba li l. 1, 2, Nou ta sipoze gen yon moun ki pran responsabilite l, tankou pou reprezante nou isit, tankou lè si nou gen yon pwoblèm pou n al pote plent, Epi 3 nou tap mande pi chanje jan de anbasadè sa yo. Twòp moun ki pa kny kapasite pou travay la. Mèsi anpil mwen byen kontan sa w di a kounya madam m ap tann repons pa w la. Ebyen e preske menm bagay yo imajine nou tout ap viv menm kote nou bezwen yon reprezantan ou konprann nou jis bezwen yon reprezantan epi tou timoun yo tou lè yo fèt isi an reyalite se isi yo fè yo ta sipoze deklare yo san pale anpil ou konprann apresa tou pou yo ta ba nou opòtinite pou lekòl. Ou konprann? Paske lè ou al enskri yon timoun, yo di ou fò ale nan edikasyon nasyonal ki pou ba ou yon papye ki pou pèmèt ou, si timoun nan gen, si timoun nan ta gen 6 mwa nan peyi a, yo entèdi ou pou enskri l lekòl. Pandansetan li pa ta sipoze, edikasyon revyen a tout moun. Tout otan gen edikasyon, nou gon peyi k ap avanse plis. Men timoun nan si l gen 6 mwa isi, yo entèdi ou pou enskri l lekòl, m twouve sa pa nòmal ditou. E paske nou pa gen yon moun ki, yon reprezantan isi. Ki fè bagay sa yo rive, ou konprann, si nou te gen yon moun ki t ap plede pou nou, ki t ap defann nou, donk.
Konbyen fwa nan zye pa w nan lari a, ou wè y ap maltrete yon Ayisyen devan w, epi w pa ka ede l? Bon, avwèdi, m pa yon moun ki vrèman mache, m travay an. Bon, mezanmi, mwen byen kontan ti tan sa a nou ban mwen an, mwen byen kontan. E dènye kesyon m gen pou. Eske Repiblik Dominikèn se premye peyi w vwayaje? Monchè non, m ta nan nan sèdi nan peyi isit la la m konn tout peyi a nèt men Ou poko vwayaje nan lòt peyi? Non, si m gen m pa ti e Kanada oubyen Ozetazini, aprè sa m pa bezwen okenn lòt kote ankò. Sa vle di rèv ou pou vwayaje nan yon lòt peyi fò l ta Kanada oubyen Ozetazini? Pase m pap vin travay redi fè sa m fè a la kounye a pou m vanni m al yon lòt kote, sa bay m pap janm fin travay monchè.
Madanm m gon dènye kesyon pou ou tou, si w ta pran wout sa a prale la, Epi w tande yon vwa ki di w, si w fè sou bò dwat la, w ap jwenn yon milyon peso. E si w fè sou bò goch la, w ap jwenn yon moun k ap trepase, se ou k pral sove l. Ki wout ou t ap fè nan de wout sa yo? Premyèman, fò m ta konn ki vwa k pale a. Yon vwa k ap ba w verite. Yon vwa k ap ban m verite? Wè, verite. Ebyen, an reyalite. Lajan pa ka ranplase lavi. Ou ka ou konn gen lajan pandan se tan moun nan ap mouri lajan w nan pa ka sove vi l si egzateman se mwen menm ki pou sove vi l egzateman m pral sove lavi moun nan. Te vle di ou t ap kite milyon peso sa ou ta pral Wi! sove moun nan. M ka fè milyon peso a nenpòt lè men si moun nan mouri m pa ka leve moun sa. Ou konprann? Ayisyèn bon lafwa ok. Egzateman pa gen. Pase ayisyèn bon lafwa mezanmi.

Bonsoir monsieur. Koman ou ye?
Mwen trè byen tou se ou menm? Trè byen. Moun bò isit la ou ye? Wi.
Ki kote ou soti an Ayiti? Ench, Plato Santral. Ah bon!
Nou se vwazen paske m se moun Bèladè menm Plato Santral la. Ah ok. Eske ou ka pa di nou pou ki rezon ou antre nan Repiblik Dominikèn? Bon, mwen antre nan Repiblik Dominikèn jis pou m te ka fè etid mwen men aprè etid mwen pou jan m wè ensekirite Ayiti mwen. Oblije rete poze mesye. Men lè w te antre a, pwoblèm ensekirite a te toujou menm jan? Non li pa t pi tankou kounye a jan n ap gade kòman jèn y ap mouri kòm pa egzanp Evlin. Se yon choz estwòdinè. Men pou ki rezon w pa t chwazi etidye nan peyi w? Non sa ka rive de kisa m te vle aprann nan e avèk ki siksè paske nan peyi w lè w aprann yo toujou di w yon wa pa kouwone nan peyi l se sa k fè m te oblije chwazi yon lòt peyi avèk Èd paran m pou m te ka aprann sa m te bezwen. Men ki sa w te vle aprann? M te bezwen aprann jan yo di l an kreyòl la, an fransè, jan ayisyen yo di l la, otèz de lè a. Ok. Men èske w aprann li? Wi, gras a Dye. Kanmenm rèv la reyalize.
Apre sa, ki aktivite w nan peyi moun yo? Ok, nan peyi a, m se yon nouvo aktris osi. M gen chanèl Youtube mwen, m se yon youtubèz ki se Staff solid, yon moun ki ta renmen wè m monte sou Staff solid epi wap jwenn èv mwen epi osi tou si w ta bezwen kontakte m ou ka rele m nan 8 29 577 63 54. Ak ki pi gwo atis ou kolabore deja? M kolabore ansanm avèk Goveno, Theo Feo, Master Lakay pa nou epi des autres ke m pa ta renmen site non yo. Ok dakò.
Bon Lè n ap gade dominiken tout kote l pase l fyè pou l di l se dominiken pa vre men ayisyen toujou ap kache nasyonalite l èske chak 100 grenn ayisyen k ap viv konbyen pousantaj la nan zye pa w ou wè ki fyè vre dèske l son ayisyen?
Mwen pa konnen pou lòt peyi m poko vizite yo men pou isit nan repiblik dominikèn e raman pou jwenn yon ayisyen ki fyè de ke li se yon ayisyen se yon nan pwoblèm ki fè w tou yo itilize anpil krèm pou yo blanchi po yo pou yo di w ke je ne suis pas haïtienne je suis dominicana epi ki pa yon reyalite. Men jan m wè wap pale a ou genlè pale lang nan fen.

Nan atis sa ou lonmen la, bò kiyès ou santi ou plis alèz lè w ap travay ansanm avè l? M santi m alèz bò tout, paske yo trè koul, yo rilaks, yo fè m santi ke m gen valè m nan sosyete a, antanke yon atis k ap vini. Bon, madmwazèl, m ta renmen w pote yon konsèy pou tout jèn fi an Ayiti yo, paske ou konnen aktyèlman la a peyi nou an andèy. Pou ka Evelina paske w sot lonmen la tou, m ta renmen w pote yon konsèy pou tout jèn fi sa yo, kijan yo ta dwe fè anpil pridans pou jan de krim sa yo pa ta repete ankò. Bon konsèy m ka pote pou ni jèn fi, ni jèn gason k ap viv nan peyi Ayiti, pa sèlman peyi Ayiti, gen ensekirite nan tout peyi, sa ka rive Ayiti li ka pi, men se pa paske pa gen nan lòt peyi yo. Pwoteje tèt nou, lè nou fè rankont avèk de jèn gason. Pa kouri, prefere nou fè moun nan vin lakay nou tan pou n al lakay yo tankou ansyen koutim nan te ye lontan an. Paske jenn gason oubyen jenn fi nou rankontre avè l la, nou pa konn ki moun li ye, nou pa konn nan ki fanmiy li soti, nou pa konn ki ide l genyen, se yon bagay bon, ou gen paran w wap viv nan kay avè l, ou pa ka diskite pou li a san pou san paske li ka kouche avè w epi e pa li ki Dènye la. kesyon pou m ale, paske m pa ka pa poze w kesyon sa avan m ale. Si w ta jwenn yon milyon goud, Yo di w pou w al retounen al viv Ayiti. Oubyen ou jwenn yon viza pou w al Ozetazini. Kisa w t ap pran? M t ap pran viza pou Etazini wi. Pou ki rezon? Apa nou tout pè peyi a? Se pa yon kesyon de pè men atansyon prekon e pa kapon jan w di bagay la. Prekosyon pa kapon je ne se. Atansyon pa kapon. N ap pale kreyòl. M pa konnen. Atansyon pa kapon.
Sa vle di ou tap kite milyon goud sa pou al viv lakay ou pito al viv nan peyi moun. Wi m prefèl pase mizè nan peyi blan. Men w panse vi imigran se yon bèl vi? Li pa yon bèl vi men depi m gen konesans m konn sa m tap fè a depi m rive m tap fè tout fason ki posib pou m te ka legal. Kijan w ka define yon moun ki rasis? Rasist?
Rasist se ke yon moun panse ki. Surtout deteste les noirs, deteste par exemple gen noir tou ki deteste rouge, gen tou ki rasis yon sort d'argent tankou li pa renmen si li riche li pa sèvi ak moun pòv etc. Gen moun ki di ayisyen rasis. Mwen menm nan zye pa mwen ayisyen pa rasis. Paske rasis pou mwen menm yon moun ki rasis se lè w renmen nasyon w ou pa renmen lòt ras. Bien sûr.
Men ayisyen pa renmen pwòp tèt li li pa ka rasis.
Pou byen di, Ayisyen pa rasis pou mwen menm. Paske yon moun ki rasis se yon moun ki pa viv avèk moun menm. Tankou pa egzanp, si m rasis, koulè m ak koulè w vrèman diferan, m ta sipoze pa fout avè w menm nèt wi. Ebyen ok madmwazèl, pase bòn joune yon fwa ankò. E pa bliye w nan Vin Tande Koze, si w vle di yon mo avèk tout fanatik Vin Tande Koze, mikwo a pou ou. M ta swete tout fanatik Vin Tande Koze yo abòne, pataje, E like epi vin tande koze. La nap antre nan yon ti batey kote ki gen anpil ayisyen se la nap fè la mezanmi ann gade ann gade yo frap bon manpe kout gidon la kouchi.
Sa se bèl bebe a mezanmi. M pap prezante nou li pase m konnen gen nèg ki ka manjel. Sitou pou Tonymix.
Tonymix pa nan rans non. Depi lwa fè moun li ta manje. Nap fè wout la mezanmi. M kwè nap gade la. Nap wè tout ti kay. Kouman zòn nan ye. Jodi a nou gen yon Pòtoriko gason bezwen kenbe l lakay li a m wè kay la men misye ap fèmen pòt mezanmi pa ri m non si m pran yon malonèt si m pran yon malonèt pa ri m misye ap fèmen pòt. Bonswa bonswa vin tande koze lakay ou frè m jodi a m vin kenbe w nan pòt lakay ou sa k ap fèt sitwayen? Nou la nap gade.
Koman bagay yo ye? Tout bagay an fom wi gras Bondye. Monchè ou menm vin kote la epi wap fèmen pòt sa ou vle di la ou pap resevwa m? Poukisa pou m resevwa tout moun poukisa m pa konnen poukisa. Bon jodi a m bezwen fon ti pale avè w konnen dènye fwa m te jwenn ou nan lari nou pat gentan pale jodi a mwen bezwen pou n fon ti dyalòg andedan lakay ou èske ou prè pou resevwa m andedan lakay ou? Non monchè ou konnen kounye a la e nan nan badji m prale. Oh!
Badji? Wi. Bòkò w ye?
Wi. Nou travay sou rezo sa. Tèt chaje bon fanatik mwen yo menm jwenn yon bòkò nan las amelicas li dim se bòkò l ye li pral mennenm nan badji l priye bondye pou mwen si dyab manjem anndan pou nou kapab vin pran misye nou wèl trè Genlè yap resi manje w Mwen m pa pè dyab Ou kwè senpleman nan Bondye? ann ale wi m kwè nan Bondye Enben ok. Ebyen degaje w fèmen pòt la nou pral wè dyab sa yo jodi a. Misye dim bòkò li. Kisaw di ou ye? Bòkò monchè, oungan. Priye pou mwen fanatik mwen yo. Si dyab manjem las amelika se pou nou. Ann ale nou pral nan badji a pou nal fon ti dyalòg andedan badji a. Men pa gen pwoblèm non.
Ann ale frè pam.
Ebyen Bondye nou nan lari. Nou nan lari a. Priye pou nou. Nan machin nou pral nan badi ya. Nan badi ya nou pral la. Gade, gade problem. A gouch. Nan badi ya, nan badi ya, nan badi ya. Nou preske rive la. Ha, nou gen la devan badi ya la. Yo fè yo, nou rive. Fè ti sin ma papa ou te moute ou la. Met pa ou sa, met pa ou sa.
Ha, mi sa.

Lèdi nou rive la, nou pral moute w reyalite a bon son ougan ayisyen nan Repiblik Dominikèn, Las Américas, se Las Américas nou ye la. Pòt ouvri m pral antre, priye m mwen fanatik mwen yo nou konn kòman bagay yo ye. Si dyab manje m, humm, nap wè nan lanfè. Wè la, depi w rive la ou gentan wè kote w rive, gade, sa son kwa. Pap gade anlè a la a, mouchwa wouj, mouchwa nwa, mouchwa blan, mouchwa vèt, mouchwa sal, mouchwa pwòp, tout kalte mouchwa. Ann ale! Sa se kwa a. Bon, mezanmi m pral antre priye mwen. Kote ou? M antre baz! Bòkò a di m tanni m pral prepare avan m antre. Mezanmi, wè ti moman sa misye ap prepare landan? Silvouplè, pran bib ou. Priye mwen fè sa. Di Bondye men Flo ki pral moutre nou reyalite a. Tout sa map fè la, map iskevi m konsa, se moutre nou reyalite a. M pa vle ap di nou epi pou n pa wè. Konprann? Yo toujou di, de je kontre, manti kaba. Men mwen, men mwen, m rive, m rive tonton. Kameramann ann ale, limen limyè w paske nou rive nan moman verite a. Ann ale mezanmi, lè nap gade la bon. Nou rive, pa bliye ou menm ki renmen fè maji, ou menm ki renmen fè ti bagay ou la, la nou rive nan gran lakou a la, nan gran abitasyon jan yo toujou di. Kote m chita la atis mwen? Ou mèt chita la. Mèsi anpil. Kameramann avanse. Pou moutre fanatik yo sa nap viv la la. Menm wè je a kòmanse chanje koulè sak pase bon baz pam mwen salyew ankò bon kòm yon toujou itilize yon non papa mwen m kite non papa pou aprè bon premye kesyon mwen gen pou ou kijan de sèvis ou bay bò isit la eske nenpòt sa yon moun bezwen fè ou prè pou fèl. Bon aktyèlman kòman map di w sa la non menm se pa mwen k prè pou fèl non depi w rive la ou konnen an Moun yo kan akonpaye m lan, pwè pou fè kenpòt sa w bezwen. Sèleman ke, gen bagay nou pa fè. Èske travay sa w ap fè la, se yon pwofesyon, oubyen yon desizyon, ou yon pasyon? Bon, pou m byen di w, m ap esplike nou byen. E, nan bòkò a, etan ou konnen se nan menm rit. Levanjil la. Gen plizyè relijyon, gen advantis, gen temwen Jewova, epi gen eksetera, gen plizyè. Nan rit bòkò a gen plizyè pati konsa. Men sa k gen. Premyeman, w ap jwenn gen bòkò kounye a ki travay alwa nesans. Wa konprann sa m ap di w la non. M ap koute w, m ap koute w. Alwa nesans, men gen sa tou ki achte lwa. Pelo pwen menm bach te lwa. Travay a lwa nesans. Sa w bezwen an nap baw li.
Bon, ki kote ou te kòmanse e nan ki ane ou te kòmanse? Bon, aktyèlman sa son long istwa pase pou byen di w e. M fèt ansanm avè sa menm nan menm. Depi sou dizan, lè sa m kwè m te nan m te nan twazyèm ane. Epi lè sa yo te reklame m. Mistè sa lè l monte nan tèt mwen l boulvèse m. Li konn fè m ata leve kouri. Pase l te twò fò pou mwen. Mezanmi pa bliye Nou nan vin tande koze nap swiv la nou kay gwo bòkò sa ki devan nou la ka pral ba nou tout detay pran ti chèz ba nou poun tande. Frè pam, èske ou kapab di nou ki plas Bondye gen nan lavi ou? Monchè, Bondye gen yon gran plas pou mwen paske mwen menm m toujou kwè nan Bondye. Paske tout sa nap fè e Bondye nou rele avan. Wa konprann sa map diw la tout sa nap fè nou rele Bondye avan nou toujou fè o non du pè e du fis e du sentespri amèn.
Nou rele Bondye avan nan tout sa nap fè men se pa paske ou kwè nan Bondye. Non m kwè nan Bondye kòman m pa kwè nan Bondye a.
Redi l ankò. Ou kwè nan Bondye kòman m pa kwè nan Bondye a. Ou kwè nan Bondye. Wi m kwè nan Bondye. Yon moun yo vann nan dyab lèl kouche sou kabann nan li pa mouri vre souf li la gen moun ki konnen ki gen pouvwa yo kapab leve moun sa èske ou ka ba nou yon ti detay de sa. Bon
e sa map diw la pase m pap ka baw yon detay de sa pase se bòkò malfektè wa konprann mwen non gen plizyè sòt de bòkò avan sa nou salouwe Tout 21 nasyon an nou saloue tout manbo, bòkò etc. Paske chak gen wòl pa yo. Sa m pa ka ba w detay ladan paske mwen menm m pa fè jan de bagay sa yo. Gen moun ki pran maji pou yon malekdisyon. Genyen ki pran l pou yon bagay ki sal. Genyen ki pran l tou pou yon medikaman. Pou ou menm, kisa maji ye? Bon.
E gen de kesyon nan lavi. Gen moun nan ki vin lakay ou, ou konnen an, se pou yon byen, pou yon mal. Sa depan de ou menm. Byen ak mal la yo sanble. Ou tande? Byen ak mal la yo sanble. Sa ka rive ou ka rive yon kote son mal pou ou fè dekwa ke pou vin yon byen.
Men la ou pa reponn mwen kesyon an. Mwen poze ou yon kesyon de maji. Bon rezo maji wap pale. Pou mwen menm m kapab di maji son maledisyon. Non li pa ken maledisyon. Pou kameraman nan kapab di l son bagay ki sal. E pou ou menm ou kapab di l son medikaman. M ta renmen pou bonm plas maji. Pou ou menm ki sa maji ye? Ben maji sa koman m te ka di w sa maji se pi se Bondye kreye l. Nou toujou kwè ladanl. Ou a konprann? Nou toujou kwè ladanl. E ou menm ou vini, ou vin fon bagay maji. Epi rezilta a vin pou ou. La bib pa pale manti pa vre? Wi sa la bib di. E m pa wè ki kote ki ekri nan bib la yo di Bondye kreye maji. Pa bliye Bondye fè lòm nan avèk konesans li. Pa vre? Bon talè ekoute m. Bondye bay lòm nan konesans li. Konesans nou tèlman twò fò pou nou. Nou imite. Nou imite sa nou pa t dwe imite. Se pa vre sa. Se pa vre sa. Èske ki konparezon w kapab fè antre Satan avèk Bondye? Bon, antre Satan ansanm avèk Bondye, sonje byen, m pa konnen si w konn sa, Lusifè san lè a l te ye. Kounya la Bondye, wi, Bondye Voye l sou latè, dekwa ke pou l kòmande tè a bon jan. La m kwè se de fòs diferan. De fòs diferan.
Ebyen, se la m, se la m pral vin avè w. Si yo de fòs diferan, m kwè maji gen pou l wè avèk Satan. La w pa ka di m maji se Bondye k kreye l. La m p ap dakò avè w.
Yon kesyon. M ap koute w. Ou pa konn tande
gen levanjil ki konn ap di konsa m pral li yon sòm tèt anba pou w?
Wi m toujou tande sa. Sa sa vle di? M pa konnen, banm esplikasyon an. Sa e menm jan a maji paske nou menm nan rasin ginen an nou sèvi a bib tou. Ou a konprann? Nou sèvi a bib tou. Moun nan ka pran ou, li pran bib la, m pap pale ki sòm li ye, epi li li sòm tèt anba nan bounda w. Bon, kan menm m dakò avè w, oubyen m tande w men m pa dakò avè w. Pa vre? Kounye a m pral nan yon lòt tèm ansanm avè w. Poukisa Satan se yon sèl li ye? Ann di, Lesifè. Pa vre? Lesifè se yon sèl. Se li k premye a, pa vre? Se li k te nan alèz. Men poukisa l gen tout non sa yo, yo ba l tout non sa yo? Sa se lèzòm ki lite de bagay paske rit ki genyen. Nou menm ou konnen an nou travay ginen fran. Mwen menm m travay ginen fran. Gon sèten de bagay m pa mele nan yo. Ou konn sa k genyen? E ou vini la ou vin tiye yon moun. Si w di konsa w apral vin fon travay nan bout don moun pou remèt moun nan, pou fè moun yon bagay mal. M dakò. Men pouki. Sa vle di men e pa mwen menm k apral fè l non. W ap vini, k ap gen yon fòs k ap akonpaye. Ou a konprann? Lè fòs la akonpaye, ou menm menm w ap tiye moun nan ak konsyans pa w. M dakò. Oke.
Men pou ki rezon m ka vin la a pa vre? Mwen vin fè yon bagay. pou m fè yon moun mal. Epi ou menm, ou kapab al kay yon lòt ankò, ou defèt li, sa pa ka fèt. E se menm Dyab la. Poukisa? Sa depan. Sa depan de kisa? Sa depan de moun nan k travay la, sa depan de jan w travay la. Men m panse se yon sèl Dyab. Se la m ye avè w. Se yon sèl Dyab. Poukisa tout diferans sa yo? Ou tande 21 nasyon, 21 divizyon. Nan 21 nasyon an, sa vle di tout gen non yo. Gade tout gen non yo wap gade la. Kiyes ou wè la? Kameramann m pa konn si w ka fikse sa pou mwen. Talè n ap pran yo an travay la talè n ap pral pran tout ok èske w konsidere satan se yon bon zanmi moun ta dwe sèvi l?
Sa e chwa pa w si ou menm ou pa vle sèvi satan e Bondye w ap sèvi chwa pa w. Men tanke ou menm k ap sèvi l la pou ou menm li son bon zanmi?
Ah m te ka di sa wi, son bon zanmi. Son bon zanmi, lè m di son bon zanmi an sa pa vle di son bagay mal li ye pou sa non. Se sa m ap di, m toujou ap di sa, lè yo di yon moun bòkò, gen anpil moun ki pè bòkò a, sa vle di ke lè yo di yon moun bòkò, moun sa li ka manje w, li ka fè w kenpòt bagay mal, e pa vre. Gen bòkò, gen bòkò ki travay senp, gen bòkò ki achte lwa, gen malfektè, li gen bizango, li gen san pwèl. Ou pa konprann mwen non. Alò la e sa l ye. Koute byen. Ki sa dyab fè nan vou depi lè w di konsa, Mesye sa yo oubyen nèg sa a merite pou m sèvi l? M pa janm kouri sou sa. E pa dyab. Lè w ap pale dyab, dyab la s on lòt bagay. Ou tande? Dyab la s on lòt bagay. Pale, paske moun ki pa konnen, li pran dyab la. E pou yon pakèt bagay men dyab la son lòt bagay nou menm mwen menm m sèvi mistè a vle di ke mistè a gen bon gen mal. Antre dyab ak satan oubyen antre dyab ak mistè gen yon diferan? Gen diferans nan yo paske yo plizyè ou pa tande gen bòkò gen lougawou gen malfektè gen sanpwèl pelo yo tout yo nan menm relijyon nan menm relijyon dyab la. Men yo tout pa jwe menm wòl. Èske. Majorite ki genyen, gen moun nan ki ka leve. Èske ou kapab ban m non 2 mistè ki plis frajil ki egziste? Bon, mistè ki plis frajil ki egziste, bon, m te ka di ou Agwe, sa li li menm ki kòmande lanmè a, li k responsab pi fò nan dyab yo. Wap wap jwenn Ogou Feray, s on nèg ou konnen an ki gason lagè, gason kenpòt kote, l ap kanpe pou l goumen. Epi wap wè jwenn twazyèm lan ou jwenn manman dantò son bèl fanm ou konnen an li menm li sansib anpil pou fanm li sansib pou pitit li epi l ede w nan salte kay. Pou ki rezon yon w bòkò pòv epi lap ofri yon lòt lajan l di l li ka fè l rich. Bon
sa son gwo kesyon ou poze m la. Kite m ranje chèz mwen. Euhh yon bòkò pòv lap ofri yon lòt lajan. Map wè zo byen. Definitivman yon kliyan ka vin lakay mwen. Pandan se tan kliyan an vin lakay mwen li vini pou yon pou yon bagay. Sal vini pou li a m deja wè sal vini pou li a. Lè w fè leson ou wè sa moun nan vini pou li a ou wè moun nan ka plase poul rich. M pa konprann si te sa ou kesyon sa ou wè moun nan. Ou wè moun nan ou menm aze. Plas li plase poul rich menl gon anpèchman. Men ou menm poukisa ou pa rich. Tandiske mwen grangou map separe manje epi m paka manje nan manje sa pou ki rezon. Sa ka rive. Men pou ki rezon.
Eske si yon moun vin vann yon moun lakay ou wap achtel. Non m pa fè travay sa. M pa achte moun. Epi m ka di w ke m pa tiye moun. Si w vin pou tiye moun ou konnen an, m ka rekòmande yon bagay pou ou, ou menm, menm ak konsyans pa w ap tiye moun nan. Èske w kwè gen yon lanfè e gen yon paradi? Gen lanfè, gen paradi. Depi w ap viv ou konnen gen lanfè, gen paradi. Mezanmi, n ap pran yon ti poz tou piti, n ap retounen ankò. Pa bliye, poz sa a, l ap bon pou ou, paske se la ou pral jwenn minit pou telefòn ou an. Swiv videyo a.
Salut tout moun kijan nou ye jodi a se yon gran jou pou nou jwenn kat pou nou mete sou telefòn yon fason trè kout e trè fasil. Men kijan, se yon ti devinèt tou kout mwen bal ba nou. Moun ki jwenn repons lan lap kitel nan yon kòmantè anba video a ak tout nimewo telefòn. Mezanmi jwèt pou nou! An Mali, nou toujou di Bondye wè tout sa k egziste. Men gen yon bagay Bondye pa janm wè. Di m kisa l ye? Mezanmi pa bliye abòne ak chanèl la. Randevou a chak vandredi sou menm chanèl la. Vin tande koze tchyaw. Konbyen fwa ou wè dyab avèk 2 je nan tèt ou san ou pa gen espri a nan tèt ou? Konbyen fwa? Bon sa fè.
Fon ti pwoche pi prem paske m vle. Konbyen fwa?
Men w wè dyab deja avèk 2 je nan tèt ou san w pa gen espri a nan tèt ou? Wi.
Eske w kapab ba nou ti esplikasyon tou piti kijan imaj sa a ye? Kesyon sa twò fò m pap ka reponn ou. Kesyon pèsonèl li. Konbyen fwa w al patisipe avèk moun ki konn al leve mò nan senmityè yo? Oh!
Bagay sa e gwo koze monchè m pa malfektè sa e bagay malfektè.

Konbyen fwa ou konn pran desizyon pou sèvi Jezi epi mistè ou yo pa asepte? Bon definitivman m konvèti 3 fwa deja epi m sòti. Sak fè w sòti? Ou menm ki deside w sòti oubyen sa w ap sèvi a pa vle w? Sa m ap sèvi a pase gon bagay ou fèt ansanm avè l. Lè w fèt ansanm avè yon bagay ou pa konprann mwen non, l ap difisil. Se lè Bondye pran desizyon. Bondye ka nik li pran desizyon l tout tan Bondye poko pran vrèman desizyon an ou pap ka konvèti vre paske mwen menm m konvèti 3 fwa deja 3 fwa.
M ta renmen w pote yon konsèy oubyen yon mesaj pou tout moun ki pran desizyon pou fè menm chemen sa ou ye an. Bon kòman m te ka di sa a konsèy m te ka pote e nou menm nou se ginen ginen pa trayi ginen. Mèsi. E tout moun gen fason w travay, tout bòkò gen fason w travay, tout pè pa fè lamès menm jan. Mèsi. Depi w wè, depi w gade w wè yon moun met wòb sa sou li, wòb sa w konnen an li rekòmande pa kat espri. Plis sa w gen nan tèt ou a, yo akonpaye. Depi w wè moun nan met wòb sa sou li se pou yon bagay jwèt. W ap jwenn masonlòj, tout vodouyizan w ap toujou jwenn yo pye atè. Epi w ap jwenn yo gen wòb sou yo pè. Si pandan w ta ap mache, ou tande yon vwa ki di w, ou rete 24 è pou w asepte Jezi. Si te desizyon Bondye m ap asepte l. Men si te pa desizyon.
Si e pa desizyon Jezi.

Sa vle di ke depi wap viv ou toujou sak vini pou ou a ou asepte l. Eske w garanti yo avèk yon san pou san sa yo vin chèche a yo kapab jwenn li? Bon, m garanti kenpòt moun nan ki te ka vini an m garanti w san pou san. Le premye men ou ka vini nou ka voye w al lakay ou nou pa touche w yon goud, sa depan de moun nan de jan nou wè jan nou wè travay ou a ye nou voye w al fè travay ou menm Men yo di moun. E lòt sa ki genyen nou menm nou travay lè w konnen m gen telefòn m travay sou telefòn tou apèl videyo paske m gen anpil kliyan ozetazini kliyan m pa rekonèt yo rele m pale a mistè a apèl videyo. Pase depi gen baay sa yo konnen an fow konnen fow konnen pou fè yo. San dekoupe koze w, ou di m yo pale a mistè a nan apèl videyo. Ki vle di moun nan kap pale nan videyo a li wè mistè a? Telefòn nan, non wap wè moun nan. Ah yo wè w men se pa mistè a yo wè. Wap wè m men se pa mistè a, sa vle di map rele mistè a, mistè a konn tout bagay ki gen nan telefòn nan. Epi map pale epi map voye travay ou pou ou kote ou te ka ye a. Nou menm travay sa yo nou fè yo sou lanmè. Bon. Li mèt agro responsab.
Frè pam, mèsi anpil pou tan w, pou opòtinite sa w ban mwen tou, ou kite m antre andedan bgy w. M pa ka ale pou m pa poze w kesyon sa yo. Kamera, silvouplè, ban m yon kout flach pandan m ap poze kesyon sa yo. La m wè 1 imaj, 2 imaj, 3 imaj, 4 imaj, 5 imaj, nenpòt 6 imaj. Tout imaj sa yo. Èske w kapab ban mwen yon ti esplikasyon de chak nan imaj sa yo? Bon, chak nan imaj sa yo reprezante yon bagay. Ou va konprann. Kesyon pèsonèl, w ap gade San Antonio, w ap gade la, w ap jwenn moun sa a se Grann Sentann. Se madanm ki fè anpil krim, anpil mirak, w ap jwenn Santa Malta, sa vle di Danmbala, w ap jwenn.

El hombre santo.
Sa vle di nou menm nou gen bib nou travay nan bib tou si nou vle gen bagay ou nou ka ale nou fèl nan bib la pase nou menm epou sa m gen sa la ou pa konprann mwen non men eva ap di konsa wè salmo bèn ti nou enve epi wap jwenn la ankò e fikse pou mwen kameraman wap vire isit ee.
Mezanmi ann swiv. Wap jwenn.
Papa pral moutre nou anpil bagay. Sa se manman dantò. Èzili Dantò wa konprann mwen non. Sa Èzili Freda wap jwenn la a, Vyèj Altagras, lòt bò wap jwenn Sen Jak Majè. Yo lo ch. Chak nan yo sinifi yon bagay. Wap jwenn la a, wap jwenn Ogou Feray. Men li atè a, men kote li ye la. M panse se te papa Desalin wi ki sou chwal sa a. Se li ki Ogon Feray la. Wi, sa a se wap jwenn Ogou Feray la. Wap jwenn Sentespri di w, sa vle di ke li move Ogou di w te ka. Nou pot travay la nap voye w ale epi wap rantre la ankò epi la son lòt kote son lòt chanm Chanm sa kisa ou fè ladann espesyalman? Chanm sa nou fè de travay la espesyalman paske chanm sa ou konnen an nou pa fè kenpòt tip de travay ladan. Sa a son chanm ki gen travay? Travay li apa.
Travay li apa ok.
Ki vle di se pa tout moun ki antre nan chanm sa yo.
Statut sa la Humm de radio sa. Gade wi cameraman nan. Wap jwenn sa la sa. Whatever travay m te fè pou ou a depi m pa pase avè w la ou poko nan anyen. Men depi w pase la ou garanti moun nan lap jwenn rezilta. Bon frè pam mèsi anpil mwen kontan mwen vrèman kontran ou moutre tout moun sa w gen lakay ou e w eksplike yo tou kijan de travay ou fè. Ou menm ki bezwen yon bòkò, m kwè Las Amelica gen rezilta. W ap tou bay nimewo w tou? Ebyen ok, pa gen danje. Nimewo a se. Ba, di nimewo a, ou mèt di nimewo a. Nimewo a se 809. 809. 496. 496. 21 90.
Nou tande l deja. Si nou bezwen sèvis, rele misye l ap ba nou sèvis. Se la. La pou nou bezwen esplikasyon kenpòt sa l te ka ye ou konnen an. Nou menm se ginen nou ye nou pa trayi ginen epi nou travay. Te vle di ou menm ou pa fè sakrifis la. Non konsète m te bay m pa fè yo paske m pa. Bon mezanmi se la entèvyou a fini mèsi anpil mwen remèsye nou anpil anpil yon lòt fwa ankò pa bliye randevou a chak vandredi sou chèn sa vin tande koze RD RD a se pou repiblik dominikèn chak vandredi nap jwenn chans pou nou kapab jwenn kat sou telefòn nou men fòk ou gade tout video a pou w kapab wè ki fason